Men sa granmoun sa ap di konsa Bamboo clat in Adi rasta fire pou tout nèt e sak fèm wè w met 2 gwo zanno limena sa nan zòrèy ou a on bangbo clat ou ye rasta fire ou ye e sa zan sa dim sa w bezwen la non yon kòmand ou vin fè la dim sa w bezwen la meni an tou la e voye je w nan mi lotbò a pou wè meni an granmoun. Kèèt

Kèt mesye, kòman granmoun sa fè sòt konsa? Granmoun, ou wè sa se telefòn li ye, men kòman ou fè fè sòt konsa granmoun? Genlè ou sot fimen, ou sot fimen cheve wouj sa yo k nan tèt ou an, sot fimen prèl ou, gade de gwo zanno nan zòrèy granmoun nan, m pa konn sa k nan men l, li kenbe l nan men l lan la, genyen m mande m sa l.

Tonnè granmoun! Ou bay pwoblèm wi ou menm! Ki sa k nan men w? Volan machin! Èske se bòz ou sot fimen? Di m non granmoun! M ta renmen konnen! Men, ki sa k rele bòz la a? M tande bòz! Di m non! M konn tande y ap pale de yon bòz! Fè manti sou moun! Èske se bòz sa a w ap pale? Epa bòz sa, m pa fimen bòz sa non mwen menm, paske m pa konn fè manti sou moun, m pa ras ou, m pa tripotay parèy ou, ou gentan wè volan machin mwen nan men m pou w ap mande m kote m sot avè l, gad lè mesye a.
Kot granmoun sa soti mesye, ki vin manke m dega nan travay mwen la, granmoun si w pa pastè, sot deyò, kite ba w la pou mwen. Si w pap achte granmoun. Ou tande? Kite ba mwen si w pap achte. Kite ba w la mwen. Ok granmoun. E pa nève m. M konn se kèk bagay granmoun nan vin chache pou l bwè. Kounye a men granmoun nan se derespekte l ap derespekte m. Ou pa wè moun sa yo se bwè y ap bwè, manje y ap manje. Di m non.
Kisa yap bwè la dò m pa wè sa yap bwè a non dò m wè vè devan yo m ta renmen konn sa yap bwè a wi dò ou konnen frè pam wap dim de respekte w epi tou m pa granmoun wè m sanble a papa w
granmoun ou ka soti m mwen silvouplè sou papa sti paske m wè betiz yo vin betize m sou kès la la. Doucement ou vin fè pale. Granmoun, soti mwen tande! Soti mwen! Gad zanno nan zorèy granmoun nan kòm se limena. Hey! M pa konn sa pou m fè pou ou frè. Mwen menm, epi w ap di m soti. Kote m prale dòò.

Map preto telefon map preto telefon nan pou al fel men a kondisyon gon chanm dèyè a nap vire nan chanm dèyè a pou fè foto la men se pa anndan la ok m moutre w sa m peze. Kisa w di la fè m konprann ou non gon chanm dèyè a m pa nan masisi avan w non frè. Janm sot yon sot fèm fache la genlè pito m tou poulòp sou sa wi frè sa byen kanpe gad ti tèt djòl li waww banm rive sou li non frè
Kòman ou pa remake se renmen m renmen w ki fè w wè m parèt sou ou konsa m wè m ap boure pose m nan.
Kòman mesye konsa yo elvew ou annik parèt se bow vin bow nan kenbe kòw jèn gason konsa yo elvew sak fèw menm yon kochon menm bonjou ou pa dim ou jwenn mwen chans mwen ale ou pa menm dim bonjou menm Ou vini se bo wap vin bo oh menm jan w ye la ou pa gentan wè se renmen m renmen w wap vin fè sa kounya fòk m pale plis ke sa pou w wè se renmen m renmen w pa fè m fache la non antouka renmen avè m renmen avè m bana pral di je swi kat a mwa e tòg m ye e konsa tòg koze si w vle atòg la atòg la e m renmen w an gwo bout bèt cheri an gwo bout bèt.
Sa gwo bout bèt la menm? Gwo bout bèt? Di m non. M ta renmen konn sa k yon gwo bout bèt la. Konsa yo elve w? Konsa yo montre w koze? A bon? Eskize m mesye. Antouka, m ap leve kite w la pou degoutans. Wè la, e nan tenten w ap pase m. Ou kòmanse nève m la. Nève m plis pou wè si m ba ou vo a sa bo. Mwen menm ki di w sa. E ou nève m anpil. Paske m pa wè sa m di w la pou w ap fè bagay sa yo. Leve non. Leve m fout ou yon sa bo. Leve. Ou pa konn kote w kontre la. Pami tout moun sa yo m bliye si non restoran m ye la. M sa kajou a kalòt. Ok.
Men ou pa manke stupid ou menm. Yap pale avè w se konsa w chwazi reponn? Oh oh gaton mesye kote w soti? Pa fè m bagay konsa ankò tande. Ou jwenn mwen sou tab mwen map pase strès mwen wap vin anmède mwen. Pa fè m tenten konsa ankò mesye. An map pale avèw pran pòz sa. Chante yo an fransè ok. Antouka m fin pale. Yo Holden, misye pap vin fè kaka bouyi nan vant mwen la non ak bagay kreyòl entèdi sa. Maron wote nèg sa fèk parèt kreyòl entèdi papa. Misye pap vin fè kaka bouyi nan vant mwen la. Kitel non ou pa wè se ranse l ka ranse menn kitel pkeu l entèdi nap pale fransè wi nap pale fransè menn mwen konn pale fransè wi mwen menm si w pa konn pale fransè konn pale fransè kòm yo di reprezantan an fransè m pral reprezante la wal wè. Map kòmanse prezantasyon an pou nou mwen menm map kòmanse l pou nou janm di nou an kreyòl entèdi je suis un homme l'homme.
Hey piskiline pitit, sa w panse de krèy la? M wè mesye sa yo ap pede anmède m pou krèy, krèy. N ap fè krèy lan? Di m non pitit mwen, m byen enterese, m pa konn si w enterese. Pitit Bernadin, jan w tande a m te byen enterese tou wi, men m pot ko wè kòman pou m di mesye yo n ap fè krèy la. Anben pitit, kilè n ap rive sou yo pou n di n bezwen krèy la? Men jan granmoun sa move, ou kwè manman ap kite nou fè krèy la? Granmoun sa pa jwe non pitit! Pitit, m gentan gen plan pou manman. M gen plan pou manman. Kòm manman s on granmoun, m pa konn si l ap asepte nan krèy la. Mwen menm m t ap mete l nan krèy la wi. Sa w panse si nou envite l? Byen petèt l a kite krèy la fèt nan lakou l lan. Pral gen zen wi nan krèy nan lakou manman. Men n ap bat pou n konvenk manman tande. M gentan gen plan pou manman pitit. Evre Bernadine! Ou gentan gen plan se sak fèm renmen w cheri. Humm m renmen w. Wi pitit m gen plan pou li deja. Anben sa nap fè? Nap chache wè mesye yo pitit nou pap fè reta non nan ale non. Ann ale cheri ann ale ann al chache mesye yo cheri a. Kote n prale medam kote n prale m tande ann ale a m te la m tap tande nou wi m pral nan krèy lan tou ann ale nap tou al kay gwo manman kay manman pou nou konnen sa kap pase fò manman nan krèy lan wi fòn konvenk manman pou n met manman nan krèy lan medam se sa wi. Hey pitit, kote sa te ye li menm? Kot pèlen sa te ye? Ki fè se kounya lap di m li te la? Ann ale tande pitit, si w a prale ann ale don, nou pral ka gwo manman cheri, ou te gentan tande, ann ale pitit. Ou te la tou pitit, ann ale non, ann ale. M tande nou medam mwen yo m tande nou men nap vin dim sa krèy la wi nap vin dim sa krèy la m tande nap pale de yon bagay ki rele krèy o nou gen plan poun gonvenk mwen map tann nou. Yo men sa kap fèt men nou konnen. Dor m te di w nou tap òganize krèy la ou konn manman m menn son fanm ki danje a di m pa konn lokal nap fè krèy la non men m te gen nan lap fè l nan lakou manman m nan menn yè menn krèy la tap fèt nan lakou manman ou wè sa m di w lan sa w panse Dor. Li pa pwoblèm non menn. Li pa pwoblèm. Yo on bèl ide wi menn. Kay lan tap bon nan lakou manman wi frè. Sak pase ou pale a medam yo deja dim non menn. A mon chè sa w ap di la dor, gen lè w tande w pa konprann menn, m di w konsa, m pale a medam yo pou krèy la men espas pou n fè l la n poko jwenn menn, n ap fè l nan lakou manman menn ou tande men manman fòkè w ap di bay menn, gen lè w pa tande. Ak pase 3 bèl grenn medam wi. Si lalie nap kòm se manman m pa konnen medam yo te di lap konvenk li poul antre nan krèy lan m pa gen pwoblèm non tchake manman m dehors.
Se tan dous, tout bagay ou dous, lè wap mache se sa nèt.

Tan dous, tout bagay li dous Lè lap mache se sa nèt Kote nèg sa soti l vin deranje m la L vin chita devan m nan la E non, di m non ba nèg an m Ou konnen m pa zanman w Sa w vin fè la, di m non Kote nèg sa soti. Yo non granmoun nan anpil respect anpil respect pote kont chante menn ayy chante lè wap chante chante sa ou fèm chanje lontan menn paske jèn de nos jours pa chante yo pa chante yo jape menn paskem tande yon bagay trap e men fou yo men fou yo oh non men fou yo je yo paka gadem wap wè nan kat kafou yo men fou yo Men fou yo, oh non men fou yo, wè yo tout di men fou yo paske yo konnen yo fou granmoun, e se sak fè wè banm ti septanm, banm ti topik mwen, banm ti koupe klourem, ah e pou tout granmoun yo ui dòò, m renmen sa ui granmoun jezi ou fèm kontan dòò, wè sam diw la granmoun anpil respè ui. Wi se sa wi. Jèn de no jou yo pa chante, yo pa konn bon bagay. Se tande tchap, tchap, are tchap nan zòrèy moun, tout la sent jounen. M byen kontan menm lè w gen raje sa yo nan tèt w, ou dakò pou w tande bon bagay. Anben pa gen pwoblèm non frè, poukisa w kite raje sa yo nan tèt ou a?
Kyèt kyèt man granmoun nan ou rive kote ou pat dwe rive ii ou trop raje kisa k raje a granmoun nan wè chevem la vin ti raje man yow granmoun ou konnen ou konnen ou konn sa m ka fò deja ii ou konn sa m konn fò ii pa jwe avèm non granmoun ba de resto nan wè ou dwe m gen respè tande ou dwe gen respè pou mwen granmoun.

Oh oh anbyen map tann li frè kòm ou dim wè sèn plis pa gen problèm pè a mande w padon ii ou ka fèm gras lan ii ou ka fèm gras lan fèm gras lan aprè map doublew li ii map fè w manje pou tout bon ou pral wè.
Nana lout bò a Janm sòt youn sòt fèm fache la Genlè pito m tou poulòp sou sa y fè Sa byen kanpe Gad ti tèt djòl li Waww Banm rive sou li non frè. Kòman, ou pa remake se renmen m renmen w ki fè w wè m parèt sou w konsa? M wè m ap boure pose m nan.
Kòman mesye, konsa yo elve w? Ou annik parèt se bo w vin bo m nan? Kenbe kò w jèn gason, konsa yo elve w? Sa k fè w menm? Yon kochon? Menm bonjou w pa di m, ou jwenn mwen chans mwen ale, ou pa menm di m bonjou menm. Ou vini se bo ap vin bo. Ou menm jan w ye la ou pa gen tan wè se renmen m renmen w w ap vin fè sa kounye a fòk m pale plis ke sa pou w wè se renmen m renmen w pa fè m fache la non antouka renmen avè m renmen avè m bana pral di je swi kata mwa e tòg m ye e konsa tòg koze si w vle atòg la atòg la e m renmen w an gwo bout bèt cheri an gwo bout bèt
Sa gwo bout bèt la menm? Gwo bout bèt? Di m non. M ta renmen konn sa k yon gwo bout bèt la. Konsa yo elve w? Konsa yo montre w koze? A bon? Eskize m mesye. Antouka, m ap leve kite w la pou degoutans. Ou wè la, e nan tenten w ap pase m. Ou kòmanse nève m la. Nèvem plis pou wè si m pa ou vwa sa boo. Mwen menm ki di w sa. E ou nève m anpil. Paske m pa wè sa m di w la pou ap fè bagay sa yo. Leve non. Leve m fout ou sa boo. Leve. Ou pa konn kote ou kontre la. Pami tout moun sa yo m bliye si non restoran m ye la. M sa kajo a kalot. Ok.
Men ou pa manke stupid ou menm. Yap pale avè w se konsa w chwazi reponn. Oh oh gaton mesye kote w soti pa fèm bagay konsa ankò tande ou t jwenn mwen sou tab mwen map pase strès mwen wap vin anmède mwen pa fèm tenten konsa ankò mesye ah map pale avè w pran pòz fache e sa w di ok. Yow frè sa w gen ou prese konsa menn kote w pral la ou fre konsa menn dim non mò fre wi papa yow sa w konnen gen la menn map prese pou m al gade ti komik kreyòl BK menn m pral abòne.

E sa zan sa, dim sa w bezwen la non. Yon kòmand ou vin fè la, dim sa w bezwen la. Meni an tou la wi, voye je w nan mi lòt bò a pou wè meni an granmoun. Kèt, mesye oo. Wi frè m yon bagay m gen bezwen la wi. Ava se pa li k rele tolofòn nan. Sa w konn fè foto slakchat la, foto slakchat e pa li menm. Gwo bagay sa M anvi fè yon ti foto slapchat Pase bò kote w la Kèt mesye Kòman granmoun sa fè sòt konsa Granmoun Ou wè sa se telefòn li ye Men kòman w fè fè sòt konsa granmoun Gen lè w sot fimen Ou sot fimen cheve wouj sa yo k nan tèt ou an

Li nan menm widòp map vire avèl ou wè son bèl volè wi lè w pa wè sa pa fè pou m antre machin nan sou w non dò.
Tonnè granmoun ou bay pwoblèm wi ou menm kisak nan men w volan machin. Eske se bòz ou sot fimen? Dim non granmoun, m ta renmen konnen. Men kisa k rele bòz la? M tande bòz. Dim non, m konn tande yap pale de yon bòz. Fè manti sou moun. Eske se bòz sa wap pale? E pa bòz sa? M pa fimen bòz sa non mwen menm, paske m pa konn fè manti sou moun. M pa ras ou, m pa tripotay parèy ou. Ou gentan wè volan machin mwen nan men m pou w ap mande m kote m sot avè l. Gad lè mesye a.
Kot granmoun sa soti mesye ki vin manke m dega nan travay mwen la. Granmoun si w pa pastè sot deyò kite ba w la pou mwen. Si w pap achte granmoun. Ou tande? Kite ba mwen si w pap achte, kite ba w la mwen. Ok granmoun, e pa nève m. M konn se kèk bagay granmoun nan vin chache pou l bwè, kounye a men granmoun nan se derespekte l ap derespekte m. Ou pa wè moun sa yo se bwè y ap bwè, manje y ap manje? Di m non.
Kisa yap bwè la dò m pa wè sa yap bwè a non dò m wè vè devan yo m ta renmen konn sa yap bwè a wi dò ou konnen frè pam wap dim de respekte w epi tou m pa granmoun wè m sanble a papa w
granmoun ou ka soti m lwen silvouplè sou papa stu paske m wè betiz yo vin betize m sou kès la la. Doucement ou vin fè pale. Granmoun, soti m mwen tande. Soti m mwen. Kat zanno nan zorèy granmoun nan kòm se limena. Hey! M pa konn sa pou m fè pou ou frè. Mwen menm, epi w ap di m soti. Kote m prale dò.

Map prete w te met tout, map prete w telefòn nan pou al fè l, men a kondisyon w gon chanm dèyè a, nap vire nan chanm dèyè a pou fè foto la, men se pa anndan la ok, m moutre w sa m peze. Kisa w di la, fè m konprann ou non, gon chanm dèyè a, m pa nan masisi avè w non frè, gat on masisi mesye, vakabon sal, vakabon. Golden te wè m.
Lè m t ap bo a Sebastien an, pa di m, Eeyy! Ki sa misye di w? Ki sa misye di w non? Di m non frè. Jan m t ap pale m a si mal a misye epitou misye te wè m menn, li pa di w anyen menn. Dim non pa la fò pa la fò. Misye te wè w wi menn misye te wè w wi oh oh Misye di lap bat tout masisi k nan zòn nan wi frè Lap kale tout wi Se bon Dye k fè misye pat konn si m masisi paske si l te konnen m masisi m te pran baton deja wi frè Ann ale tande papa ann al pran plezi nou Chanm nan dèyè l pa gen anyen la frè ann al pran plezi nou tande Ou serye a sa w di an menn? Depi jodi an m kite masisi papa m pa konn fè nèg sa kale m fwèt epi tou wap di m ann al nan chanm menn ou pa pè mouri. Cheri sa fè lontan map panse avè w m panse w pa tap vin wè m jodi an wi m panse w tap ban m manti. Kòman w ta vle m ba w manti e pa sèl ou m genyen ou konnen m gen lòt moun ankò humm m pa tap ba w manti bebe m tap vini. Kòman baby m wè w vin la menm boo pa boo m pa renmen sa non mwen menm. Ah baby poukisa tout stupid sa epa m pa pale avè w epa wè m vin wè w poukisa wap fè ti jalouzi sa la antouka humm. Ou fè kè m kontan bebe. Ti bo a kou, sa w genyen bouch yo dous konsa bebe. M pa ta vle lòt nèg goute l non.
Sèl ou menm bebe, sèl ou menm. Bondye fè w fè tout travay ou byen. Ou pa bay plas pou lòt moun goute l. Antouka cheri m pap ka ret la avè w non. Fò m ale. Paske m gen bagay pou m al fè. Ah bebe nou fè anpil tan nou pa pale kounya ou gentan anvi ale ou pat anvi wèm vre bby.
M pap ka rete non cheri m pap ka rete antouka m ale ou te mèt te fache vode la.
E pou m te wè sa w t ap di wi, m wè si w t ap toujou gen menm defo a. Ou konnen masisi parèy ou dò. M pa masisi parèy ou non dò. E pou m te wè sa w t ap di. Ou pa masisi parèy mwen. Te kwè se paske w tande l ap bat ou a ki fè w di w pa masisi parèy mwen an. Vakabon. E mwen se ou, talè m pa al di ou te ou nan masisi m konn lwa ti masisi an. E sa? Ok tande frè m, m te wè w tou antouka. Ou t ap kraze madan nèg lan. W ap kraze madanm ni kounya l se zanmi w. Kounya nou se 2 bon patnè. Antouka se nou 3 bon patnè. Bat pou m pa jwenn madanm ou tou frè. Kisa w zo di la? Bat pou w pa jwenn madanm mwen? Hey! Ou bezwen mouri papa? Si ou bezwen mouri ou mèt di mwen frè. Wè la, si ou vle rete nan raje a ou mèt tou di m. Madanm mwen ou di, ou pa al di Moterem a madanm li, m fout kraze dan w. M kraze dan w, di m te wè w al di l sa non. Ou konnen mwen menm se sèl nèg ki pa nan rans. M pa nan rans. A monchè, se jwe m t ap jwe, an n ale non frè, an n ale. N ap toujou rete patnè. Men selman Wad wap manyen madanm ak nò non menm. Se sa Ezo tap jwe? M pa konn nan rans non papa. Kenbe jwèt ou an pa fèl pou mwen ankò. Pa fè jwèt sa avèm pou mwen menm menm menm menm menm frèm. Pa fè jwèt sa avèm menm ditou. An kòm ou dim an ale an ale frèm an kite raje a. Antouka papa an al lakay nou. An al lakay nou frèm antouka. Non ou pa ka bat mwen frèm. Ou pa ka bat mwen jan wap di e jan wap vin di pa fè jwèt sa. Ou pa ka bat mwen frè. Ou pa ka bat mwen. An al lakay nou frè. An al lakay nou. Yow Holden sa kap fèt menn. Nou pa wè non depi avan yè a menn. A nou la menn. Nap swiv. Depi lèm te fin potew plent pou tip parèy ou a m wè w pa chache wèm ankò. Ou te fache avèm menn. Sak gen la menm Dor.

A Dijon w dim nan la frè Ou pat fache Bon si w te fache papa m gentan kont ou Paske ti masisi an frè a fè l Ou parèt w ap defann li M panse w nan masisi tou papa Epitou fè respè w papa ansanm avè m Apre m ap kase dan nou Ah monchè menn epa zanmi nou ye ah bay bay bay bay sa vag menn bay bay sa vag antouka papa ann pale bagay serye nou gen poun pale m pap ka rete non paske m wè m vin kote w la epi wap vin fè nan tèt moun epa w pa chanje pantalon an pantalon inifòm nan m wè sou ou wap drive l menn wap drive pantalon inifòm nan papa. Antouka m ale wi frè. Yo ou wè inifòm mwen sou mwen wap pale tenten men nap ede jodi pa fèm bagay sa to demen tripotay ou te vin fè lakay la la pa fèm sa ankò frèm lakay mwen m ye.
Ah monchè menn m pat diw sa pou te fache non menn m wè w fache a e jis pou m te ka raple w ke inifòm lekòl li ye an men pa issue non frè m ale wi papa. Kòman bebe ou kite ti mawozo a ak pase menm sa ti mawozo a tap diw konsa e pa pou dat ou mete m chita tann ou la ou poko janm vin ni an wap fè bagay pou pran kou nan menm wi a bebe te kwè se zanmiw li ye poukisa wap dil mawozo a bon zanmiw de bon patnè wi fòw dil mawozo paske map twonpe l avèw. Ou pa avèl lè fini tout tan w lakay li. Te fè w di misye pa ka ba w randman, hein, di m non. Ou konn sa men, ke ou ka ba m randman. Misye se mari m, l ap pede pou mèt nou maryaj. M poko vle asepte li. An, misye se mari w? Li mande w maryaj? E mwen menm, sa w ap fè avè m? Ki sa m ye pou ou? Hum, si w gen mari, eskize m wi, wa di m sa w ap fè avè m? Ah bebe, poukisa tout bagay sa? Ou konnen m renmen w. M renmen w plis ke misye. Ou fè m vini, misye pa ka fè m vini. So, li mande m maryaj, kòm se fi, m pa ka refize l.

Ou mize menm pou te deplase. Ou mize menm. M pa konprann sa w ap fè la. M pa konn sa w ap fè la. Ou mize menm.
Ou menm ki sal twalèt la menn. M vin nan twalèt lan la menn. Ou sal twalèt lan. M pa ka fè anyen ladan l non menn.

kite l konsa. Mesye li menm ki vini gen dlo. Wap flòch twal to twalèt mon fò relem pou fèm esplikasyon kanmenm misye son frekan liye m pa nan ran sa misye fòm fè misye peye bèk li el pap two ta pou m fout misye yon kalòt nan kay la mwen menm sinon map kite kay la pou li. Kè frè pam, ou pa ka di wap kite kay la eey e la nap viv kote w prale a monchè kòlè w la twò wo fon desann kòlè a monchè. Ah monchè wap fè bagay yo paka fèt konsa menn Ou dwe poze sanw pou nou fè bagay yo Ou paka fè bagay yo konsa menn Jis nèg lan pale avèw m pa wè sa sa genyen frèm Yo kalmew tande frè M gen poum kalmem wi Tout otan m poko fout misye yon kalòt nan kay la poul respektem m pap kalme Map kalme li lèm fout li yon kalòt Paske misye son frekan li ye.

Ket menn kot granmoun sa sotil tonbe la menn yow granmoun gade granmoun nan mesye de zòrèy pèse kòman granmoun sa antre nan biwom nan la nan travay mwen an la granmoun pale avèm non kòman ou antre la
gade tenten mesye misye pa wè kotem pase mantre. Gade kout zam kote m pase m antre la E pa ti sekirite w la son vòlè l te ye Son ti vakabon ti visye l te ye E ti goud m ba li k fè l kite m antre la wi non Kisa w di la menm Yo granmoun Paul Senior ap pale la non Amen Ti tròt ri Koman sa Koman ti goudou bay misye misye ki tròt ri a Yo granmou dim ki sèvis ou bezwen non lò Map jere w wi Biznis mwen pa sèvi konsa non granmoun Bagay yo ap vin ta Frè pa m M pa bezwen okenn sèvis la non dò Men kijan de sèvis nou bay la menm. Paske m bezwen yon sèvis ki trè ijan ok.
Ye granmoun li si a nou bay tout sèvis wi Bodo nou bay tout sèvis ki sèvis ou vle pran la nou bay tout sèvis do wè sa m di w lan. Ou pa gen farin mayi la non se farin mayi mwen te bezwen wi do.
Shit man granmoun sa ap nève m wi papa. Genlè ou pa wè kote w antre menn. Misye ap mande si pa gen farin mayi. Yo, betize w vin betize avè m la frè. M ap fout ou deyò Ido. M pa konn nan rans nan biznis mwen non. Ok, si pa gen farin mayi, pa gen lwil. M bezwen 2 grenn lwi, yon glòs lwil avèk 2 grenn magi. Pa genyen?
Tonnè granmoun! Misye ap nève m la wi. Si wè m antre nan biwo m map travay misye ap vin mande m ou pa antre nan boutik la non gen òdinatè m wap vin mande m bagay. Kisa wap travay la sou bòdinatè? Se konsa yo rele bagay sa yo bòdinatè. Fè kò w di isi a nou bay tout sèvis. Nou pa bay sèvis krèy tou.
Non granmoun pa gen sèvis krèy isi an granmoun. Granmoun tonnè boulem ou pa wè la se travay nap travay granmoun granmoun flanke pyew deyò.
Ou ta renmen m soti deyò ni ou ni sekirite w la nou 2 vòlè pa wè sa ka fèm mete pye m deyò la bann vakabon masiv. Se pou m al gade ti komik kreyòl BK menm m pral abòne e sa map di wi m pral di fanatik yo abòne ak ti komik kreyòl BK. paske kap travay yon bèl feyton. Se vre menn mwen pat konn sa non menn lap enpòtan wi sak pase menn m ka al avèw non monchè m pa bezwen al avèw m gen telefòn mwen chak moun ap fè menm jan avèm nou pral sou youtube pou nal abòne kòman chanèl la rele dim non menn m pa sonje non chanèl la non. Yow chanel la rele tikomik kreyol BK nap travay yon bel feyton pou nou lage sou li la bos mwen menm pral abone kom profesè blakenson maladwa ap travay yon bel feyton poul lage sou li bos mwen menm mal abone poum al griyen danm se sam ka fè e griyen dan hihihihi. Se vre menn, ti komik kreyòl BK menn, anbe pa gen cho non m pral abòne, mezanmi fè menm jan avèm, tout moun ki gen telefòn android ki tonbe sou chanèl sa pa bliye abòne e ou menm ki tonbe sou li sou Facebook rale telefòn ou tape ti komik kreyòl BK sou YouTube nan ba de rechèch la sa w tande ou pral griyen dan e lap bay plezi tou wi. Yon bèl feyton krèy nan lakou manman n pral gen koze pral gen bagay krèy nan lakou manman se gwo bagay abi aabòne wi mezanmi abòne. Gad kijan misye entèlijan epa sam pa diw non feyton an ou gentan konnenl kiyès ki te diw li krèy nan lakou manman se yon bèl feyton pwofesè blakenson maladwa ekri wi baz. Li pral lagel Yon bel feyton. Ou pral griyen dan nèt papa. Mwen menm banm fè prese mal abòne guys se fèl menm jan nou pral fèl la youn di lòt krèy nan lakou manman son bèl feyton blakenson konpetan pral lage woy sam di la blakenson konpetan blakenson maladwa pwofesè nou pral lage. Sa nap tann pou nal abòne avèk ti komik kreyòl BK? Sa nap tann? Mwen menm m abòne deja wi, krèy nan lakou manman se pi gwo feyton ti komik ki pral egziste sou youtube lan mezanmi abòne. Yow anbe babas sak pase non M pral patisipe nan krèy nèt Krèy nan lakou manman M pa ka pa jwe non Sa w panse Krèy nan lakou manman M pral fè medam yo M pral fè krèy Krèy krèy krèy Krèy sou krèy Krèy pase krèy Krèy krèy krèy Se krèy nan lakou manman Manman w pa bezwen kriye non Paske n pral fè krèy nan lakou la ok. Woyy sa misye gen la E pa sanble a yon moun fou menn Krèy krèy krèy Wap jwe nan krèy nan lakou manman M wap rete krèy krèy Mwen menm map jwe nan krèy nan lakou manman M gentan gen 10 fanm pou m fè krèy Sak pase M pral fè yo byen pase E pè ap la wi pè ap la wi Pè ki te lekòl la ki te di l pa konn non l lan lap la Pè ap la frè. Yow papa ou fèm fè tròp tan la wi bòs nan pale pale sam kenbe pou ou ap gen 10 krèy bon m diw sa map di la 10 krèy wap gen 10 fanm maye nan ou menm mwen m ak krèy nan lakou manman m deja patisipe nan krèy nan lakou manman m pral fè krèy manman m pral kriye manman m pral met dlo nan je manman m diw pa fè jalou de kò granmoun nan ap la ki granmoun sa granmoun tèt wòz ki gen yon moustach Kannèl la, jan granmoun sa fawouche lap nan krèy, eske granmoun sa djanm, granmoun sa pa gason non frè, anbyen pale papa, anpi tou guys map tann nou, abòne, enpi tou fè menm jan avèk nou al abòne avèk ti komik kreyòl BK, orevwa, babay, a byento, tann feyton an sou chanèl la, krèy nan lakou manman, se non feyton an sa ok guys.
Bonjour bonswa guys sa pral depan de lè nap gade video sa mezanmi map travay pou nou e map pote bon ti bagay pou nou pa okipem menm lè nou wèm poko lage anyen ki enteresan se abòne. Nou pral griyen dan, objektif chanèl la se poul fè nou griyen dan, rete la poun ka griyen dan. Abòne avèk ti komik kreyòl BK kap fè bagay, ki pral fè bagay, kap lage bagay nan men nou. Pa bliye abòne mezanmi guys, fè sa guys abòne. Lap enpòtan e nap griyen dan nou wi nou pap abòne pou granmesi guys dakò.